ekspertiz ou konpetans nan zafè sekirite, donk li te envite l pou l vin pataje ekspertiz sa yo avèk li. Te gen anpil lòt moun, te gen 2 delege depatmanto ki te soti nan Grandans, te gen nan, malerezman pa Sid la pa t la, li te priye pou absans li, men le vis delege di Sid te la. E deba yo se otou de.

Donk jan nou di l la, mesye dam dè Nasyon Zini yo, direktè fon dè Nasyon Zini pou la konsolidasyon de la pè a, te la an chè e an nòs, e yo deba a jan ou wè nou di w li, se kòman ansanm. nou kapab enstore lapè nan peyi Dayiti, kòman ansanm nou kapab mete ebyen lapè de fason dirab nan peyi a pou ke Ayiti kapab anfen fini avèk lòbèy, ensekirite, pwoblèm etsetera. Men, sa ki te atire atansyon tout moun, se ke mesye yo yo rekonèt ke komisè Muscadin est un élément positif, un élément progressiste, patriotique,

enfatigab ke nou ye, donk ebyen mèsi dèske nou te la pou pèmèt ke oditè yo konnen le Commissaire Muscadin est reconnu comme un partenaire viable, competent pour le développement d'Haïti. Ok, se pa menm enstitisyon sa ki te soti rapò ke Muscadin siyen?

Men si se dan lè relasyon entènasyonal, ebyen moun ki gen yn kilti de zafè entènasyonal, de diferant kilti, de pèp etsetera etsetera, donk se nou li te chwazi pou ale. Men li te trè okipe tou nan Miragwàn nan moman an pwiske ou konnen gen anpil bandi k ap kouri, bandi ap kouri, yo ap dirije yo vè le sid, y ap dirije yo vè Nip, vè Lagrandans etsetera, donk misye kanpe pou l mete blokis pou bandi pa vin fè lòbèy nan le gran sid. E chak fwa yo youn
ap batay ak lòt, ebyen yo bay kominote entènasyonal la, sitou branch ki advèsè peyi Dayiti a posiblite vin fè yon enpozisyon. Donk nou kwè ke nou menm onivo de Sud Bale, nou bezwen peyi a tounen a lòd konstitisyonèl. Nou bezwen Ayiti tounen sou ray li. E pou sa fèt, se eleksyon. Nou bezwen yon tranzisyon demokratik kap fèt avèk dè fis e fiy.

Nou menm o nivo de Sud Bale, nou prepare, nou bezwen ale nan eleksyon pou nou dirije peyi a, pou nou ofri peyi, pou nou ofri Ayiti, pou nou ofri pèp ayisyen an, yon gouvènans kòrèk, koyerant e rasyonèl.
Moun konnen l, Muscadin se youn nan manm ki fonde pati a e se le lidè enkonteste, enkontestab du parti ojodi. Si tout fwa ap gen eleksyon nan peyi a, nou prè pou nou al patisipe nan eleksyon? Nou prè. Sa fè pou nou menm nan Sud Bale eleksyon te dwe fèt semèn pwochèn nan. Wè. Pase nou menm gade nou pa kwè nan nou pa kwè nan anyen ki pa gen rapò avèk la bòn politik. Yon bann mèsenè, yon bann nèg tradisyonèl kwè ke se pou genyen yon tranzisyon ki pa janm fini pou y al fè kòb. Nou menm nou bezwen ale nan eleksyon. pou nou pran pouvwa a, pou nou, yon pouvwa lejitim pou nou al ofri peyi a gwo pwojè de transfòmasyon tan di pwen de vi sosyal, tan di pwen de vi ekonomik, e tan di pwen de vi politik. Nou bezwen mete stabilite nan peyi a, e nou konnen sèl vwa ki nòmal, Se nan eleksyon pou nou ale. Nou bezwen ale nan eleksyon. Nou prepare pou nou ale nan eleksyon. La stabilite, Professor Walmios ap pale la, stabilite ekonomik, stabilite politik, stabilite sosyal. Tout sa yo dwe pase par la sekirite. E jodi a, mesye yo pran sekirite a, y ap fè lòbèy avè l, lè vrè tèt, lè vrè lidè de lensekirite.

lòd nan dezòd ki genyen nan peyi Dayiti. Nan tant, pòske ke chak fwa yo youn ap batay ak lòt, ebyen yo bay kominote entènasyonal la, sitou branch ki advèsè peyi Dayiti a posiblite li vin fè yon enpozisyon. Donk nou kwè ke nou menm o nivo de Sud Bale, nou bezwen peyi a tounen a lòd konstitisyonèl. Nou bezwen Ayiti tounen sou ray li. E pou sa fèt.

e rive fè eleksyon an pou n kapab genyen de yon de pèsonalite kòrèk e sitou yon moun eksepsyonèl pou rive a la premyè majistrati de leta. Nou menm o nivo de Sud Bale, nou prepare, nou bezwen ale nan eleksyon pou n dirije peyi a, pou nou ofri pou nou ofri Ayiti, pou nou ofri pèp ayisyen an yon gouvènans kòrèk. koyerant e rasyonèl.
Pou n konnen l, Muscadin se youn nan manm ki fonde pati a e se le leader incontesté, incontestable du parti aujourd'hui. Si tout fwa ap gen eleksyon nan peyi a, nou prè pou n al patisipe nan eleksyon? Nou prè.
Sa fè pou nou menm nan Sud Bale eleksyon te dwe fèt semèn pwochèn nan. Prè. Paske nou menm, gade, nou pa kwè nan. Nou pa kwè nan anyen k pa gen rapò avèk la bòn politik. Yon bann mèsenè, yon bann nèg tradisyonèl kwè ke se pou genyen yon tranzisyon ki pa janm fini pou y al fè kòb. Nou menm nou bezwen ale nan eleksyon pou nou pran pouvwa, pou nou yon pouvwa lejitim. pou n al ofri peyi a gwo pwojè de transfòmasyon tan di pwen de vi sosyal, tan di pwen de vi ekonomik, e tan di pwen de vi politik. Nou bezwen mete stabilite nan peyi a, e nou konnen sèl vwa ki nòmal, se nan eleksyon pou nou ale. Nou bezwen ale nan eleksyon, nou prepare pou nou ale nan eleksyon. Se stabilite Pwofesè Walmios ap pale la, stabilite ekonomik, stabilite politik, stabilite sosyal. Tout sa yo dwe pase pa la sekirite. E jodi a, mesye yo pran sekirite a, y ap fè lòbèy avè l, lè vrè tèt, lè vrè lidè de lensekirite ki se laklas politik a Pòtoprens, prèske tout lè pati politik, ki se de bourjwa nou tande genyen ki anba kòd a letranje e ki se de bandi ak sapat donk yo tout fon sèl e lidè otè entèlektyèl di banditism an Ayiti yo pa janm arete jiska prezan donk son jwèt kap jwe le cha e la souri nou bezwen eleksyon pou yn fwa pou tout sid bale mete lapè la sekirite e nou dil o e fò avèk sid bale.